Fanatik Loto Pòdepè, kòman nou ye? Sa kap fèt an? Espesyalman VIP Loto Pòdepè. Depi a 4 è 37 tan, met bagay nan men pèp la. Lè m vin gade m wè Jòdja bay 259 an, 76 21 m di boum an, VIP eklate. Veye 95 an, nou gen kraze 62,

Ou ka pèdi wi, ase nou pa tire bòlèt ou ka pèdi men lap difisil pou pa pou pase si m fè 5 jou map frape pou pa fè 3 jou anndan tim nan wap frape lap difisil ok pa bliye se konsa liye se konsa nou te frape nou frape jòja nou frape nou yok nou frape florida ok nou pral pase pou kominezo map mande ou ou konn sa ou fè deja m pap di w fè Bonjou fanatik YouTube, bonjou fanatik Lotopò de Pè, kòman nou ye? Se toujou yon plezi a chak fwa mwen mwen leve maten, Bondye banm fòs pou m pote konminezon pou nou. Sa fè m plezi, e sa fè kè m kontan, sitou a chak fwa m fè l ou, a chak fwa fanatik mwen ou genyen. Ok. Avan nou ale pi lwen nap salye loto pa m san pou san. E man nou nimewo TV, boubou nimewo. Senjan loto 805 an kap foun moun travay pase bay love la. Vi loto Haiti 509 an pase bay love la ye swa m sil fè 3 lo Florida yo. Direk direk ok. Pase bay love la ti mesye sa ap fon bon travay e chemen sa yo pran ta sanble son bon direksyon ye pase olye de lòt chemen ok si nap sipòte yo ta pi bon olye ke nou fon lòt bay pito chak maten nou leve nou pran telefòn nou bik nou kay nou epi nap fè sa ta ke son lòt bay ok maten 2 me 2023 Ou menm ki ta vle antre an kontak avèk Loto Pòdepè, ki ta vle vin fè koze avè nou, men nimewo w ka make plis 1, 8, 29, 6, 51, 16, 77. Ok, se nimewo Loto Pòdepè. I pa gen 2, i pa gen 3. Ok, se sou nimewo sa w ka pale avè l pou enfòmasyon VIP a. Ok. Salye tout fanatik Loto Pòdepè, fanatik fidèl sa ki nan kap mete like yo, espesyalman sa kap mete like yo, sa kap pataje yo, pase m pap vin plenyen bay sa ankò nan videyo, pou m di w mete like, abòne, pataje nan. Map sa ou menm ki pataje ki abone k lay map salye ou avèk tout kèm ok tout sa m vin depoze la m depoze ak tout kèm se sak fè m pa ka pa fè l paske m depoze ak tout kèm m pran tan m m pran san m depoze ak tout kèm wi sware ki te premye premye me 2023 se konsa l te nan jòjè a jòjè a te jwe 259 76 21 N te gen chans pase avèk premye lo a an edan chanèl nou e vip n. Ok, se te premye grenn boul nou te mete pou kore ki se 95, 59. Mesye, m jwenn 76 nan kalkil an m ba moute avè l. Li parèt bon man. E kote New York te jwe 0, 64, 67, 83. E n te gen chans pase avèk premye lo a sou chanèl. E n te pase avèk twazyèm lwa dan vip a, se konsa l ye. Si kote m te fè sa k fè w pa fè boul bòlèt konfyans non. W pa fè nimewo konfyans kote m fè katreventwa konfyans a katrevenkenz pousan, swasannkat nan kore m te mete men li k parèt. Ebyen pa gen deba sou sa frè m, n ap pase, n ap avanse, n ap frape ok, se sa n vin fè, nou vin frape pèp la, nou vin fè pèp la frape nèg yo, fè bank kriye. Men se sa n ap fè. E kote Florida te jwe 643, 52, 26. Nou te jis pase avèk twazyèm lo ankò andedan vip nou. Sa vle di Georgia fè nou fè premye lo epi New York Florida ban nou lo mouda. Pa gen pwoblèm jodi a m ap frape w kanmenm. Ou mèt kwè m. Bonè bonè. Nan Florida premye tiraj la m ap frape w. Ou mèt kwè m. Mwen loto Pòdepè k di sa. M ap frape w nan premye tiraj la. Ok. M pa. M pa kwè nan Georgia jodi a, men Florida, New York m ap fwa pou bonè bonè. Ou mèt kwè m. Se 43, 34 moute nan kalkilan m, m pa jwe a 34, m pa jwe a 52. Men, ok. De tout fason, se pa fwape k pi mal, pase mwen depi m fwape m alèz, pase fanatik mwen fwape. Se nan moman sa yon moun pa t sipoze pèdi 5 kobo. Ale vwa pou ta pèdi yon goud ok pase jan bayo di la pa gen deba sou sa depi sou chanèl loto paw depi ou lakay ou wap fè koze ok se pa yon kontra son chans tout boul sa yo se boul kalkil se pa boul djab ok ni se pa boul rèv se boul bik ou plim avèk kay ok.

Loto kat nou se 19 se oh a 19 vin fè nan bouchonm la maten an mesi li gen nèg yo bay li nan se 14 93 03 39 loto kat ki santi bon ki pa lwen parèt m ta swete boul sa yo mage jodi a 03 93 li gen bon 2 jou li pa parèt twazyèm grenn loto kat nou genyen ki se frè avèk sè ki se 68 ak 98 yo konn parèt konsa parèt ak tout fanmi loupin li nou gen 17 37 nou ale fè video a tro long nan fè li gen 9 minit selman ase men fò nou fè rapid boulpè nou gen nou gen 4 gen boulpè Men se de ki santi bon tankou pafen blak. 77 66 20 33 Ou menm kap envesti kòb ou nan de sewòm meti sindo la yo ka koute chè. Ok, loto 3 nou genyen jodi a nou di nan pran nan pwent zero pase. E nan mwa nan mwa me a m poko fwape nan yon loto 3 non. Ok m te fè. Wi, premye me m fwape nan Georgia 203 ok. Yè pou ye. Non non m pat m poko fwape premye me. M te fwape 30 30 avril, avril pa me. Ok. Bon, n ap travay pou n frape nèg yo. Nou gen 008, nou gen 068, nou gen 073, nou gen 003, nou gen 093. 03 sa son ekstra ye. On ekstra, son ekstra ave di son boul ki ka fè malè jodi a. Ka fè malè jodi a, se m pa mete y pa mi kominezon mwen son ekstra ye. Ave di son moun ap jwe, ou pa ka pito kite nenpòt boul la ou pa kite 03 pou mwen. Pase zero twa ka mete kòb nan pòch ou. Pa vre? Swasann trèz ka mete kòb nan pòch ou. Se fòm fòm swa chwazi pou fanatik yo pase fanatik yo kap swiv loto pò de pè a se son de pèp ki santi bon. Se son de pèp ki koute chè. E m konnen yo renmen loto pò de pè. Wi sa li m konnen. Ok. Map salye tout moun pò de pè. Espesyalman lakay mwen rivyè kola cheri rivyè kola cheri lakoma I love you rivyè kola lakoma I love you paw aleki ok jan a bèl se son de moun santi bon ou jwenn kap ayisyen gonayiv an gros mòn basen ble chansòl pò o pwens an lagonav mirbarè jeremi jakmèl okay Tout moun sa yo depi w se ayisyen bon m di map salye ayiti espesyalman ok tout ayisyen m yo kap viv konetikèt new jèzey matinik boston tout ayisyen m yo kap viv chili brezil la mesik pewou nan tout mond lan ou mèt tap viv an chine ou tap pale chiching chong Epi loto pòde pè salye ou pase depi gen ayisyen la m fyè depi gen moun la m fyè pase chanèl mwen valide nenpòt kote se nou travay di nou dòmi ta n leve bonè pou n pote konminezon mou fanatik nou yo se konsa li ok nan pase byen rapid pou boul kraze mezanmi oh oh oh oh sak pral gen la maten an la eske m ap frape wi m ka frape malgre m tande m te ka konpoz jodi a m fè semèn nan m ap frape moman se moman loto pòde pè ye malgre move.

Bon ok Nou gen 14 ans 08 ans Sa se pa 14 ye fanmi m yo Sa se te 17 m tap mete nan plas sa Ok Bagay jwa 14 de wè 14 ki met bolet la Sa se te 17 li ye Ok Boudrika mete kob nan poch ou Pa bliye swa m te bay soutni 64 se li k fè boom l eklate Nou gen 68 Pase plizyè fwa may bare 66 dèyè 67 May bare 66, sa fè m 3 fwa. May bare 66, dèyè y la, epi yo ban mwen y devan. Si yo ban mwen y devan, yo dwe wè ki boul y ap ba w. 68. Ok. Ebyen, se sa k fè n moute a 68, maten an la a. Ok. Nou moute avè l. Ebyen, frè m yo, sè m yo, pran kouraj, al jwe ak fyète, mete enèji pozitif ou deyò pou w kraze bank,

Mwah I love you te amo mwen renmen nou e 3 lang sa yo m pale ou pale anglè kibò gad jan kèm kontan avèk fanatik mwen yo jodi an mesye extra pa bliye extra extra boul sa ka fèm ale jodi a wi baba ti riir mezanmi. Ban mwen pitit mare senti. Loutope ou te fè pa fè foulay depi ou wèl moute avèl konnen l te fèl. Male babay tchaw wa.